Ajan ki bay li a rele Mycobacterium tuberculosis ou basil de kòk. Yo rele li basil de kòk paske moun ki te dekouvri li a rele Robert Koch, donk bakteri sa a pote non moun ki te dekouvri l la. Nan tibèkiloz lan genyen 2 tip. Genyen tibèkiloz pulmonè, gen tibèkiloz extrapulmonè. Tibèkiloz pulmonè la se lòske bakteri sa a li menm li chwazi atake poumon an. Se li menm ki. plis frekan, nou genyen 80 pousan de ka nan tibèkiloz pulmonè la. Nou genyen tibèkiloz ekstrapulmonè tou lè bakteri a ap devlope andeyò poumon an li atake lòt ògàn. Sa a li reprezante 20 pousan nan ka de tibèkiloz. Li konn atake zo nou, li konn ba nou tibèkiloz nan zo, sa nou rele mal de pot lan. Li konn atake zye nou tou, nou konn genyen BK a ki. Ap viv nan zye nou, genyen plèv lan tou, se anvlòp ki kouvri poumon an li konn atake l, e an plis tou li konn atake ren nou tou. Donk se tout lòt ògàn sa yo, sa nou rele basiy de kòk la li kapab atake lè sa nou pale de tibèkiloz ekstrapilmonè li pa atake poumon an. Kòman ou kapab pran tibèkiloz la? Tibèkiloz la li menm son maladi ki transmèt pa vwa ayeryèn, nan lèr la ou kapab prann. Pou prann nan lèr la se pa lèr la ki fabrike l, se swa yon moun ki genyen l deja pandan l ap touse, l ap pale, swa moun ki jwe enstriman a van yo tou pandan l ap jwe, pandan tou moun nan ap chante, tout lè sa yo li kapab emèt bakteri ki bay tibèkiloz la ki se BK, e pandan bakteri sa yo nan lèr la ou menm ou fasil pou ratrape l, se konsa ou kapab prann. Kounye a li enpòtan pou nou pale ou de kisa yon moun ki gen tibèkiloz ap santi k ap fè ou konnen ke moun sa a li menm li gen tibèkiloz. Yon moun ki gen tibèkiloz premye bagay l ap genyen l ap genyen yon tou, yon tou sèch depi pli de 3 semèn. Kidonk moun nan l ap plede touse, lè l touse kòm si li p ap vrèman jwenn matyè, li p ap vrèman jwenn sekresyon ki vin jwenn li, se sa nou rele tou sèch. Moun nan ap genyen fyèv. Lap gen frison le swa lap tranble tankou menm si moun nan ta santi cho lap tranble lap gen sa nou rele tèt fè mal lap gen anoreksi lap pèdi apeti li pap ka manje lap gen tou perte de pwa moun nan ap rete lap megri san rete. Moun nan kapab genyen difikilte respiratwa tou, sa nou rele disne nan tèm medikal la. L ap gen alopesi, chit dè cheve, li gen dwa menm pèdi cheve l. L ap gen amenore, si se yon fi, l ap rete li pa wè règ li, ou wè jis kote tibèkiloz lan ka rive, l ap rete l ap wè. Li jis rete li pa wè règ li regilyèman konsa tou li gen dwa pa wè l ditou. Li ka genyen sueur profuses, moun nan ap plede swe tankou son moun ki an eta de chòk, li pa nòmal ditou. Kidonk se tout sa yo tibèkiloz lan ka koze, men sentom majè ki pa ka pa la se tou yon tous ki dire plis ke 3 semèn. Lontan m sonje lè moun yo gen tibèkiloz sa nou te konn rele maladi TB nou te souvan atribye l avèk yon moun k ap mal viv yon moun. ki fè malnitrisyon, yon moun kòmsi k ap pase mizè. Men de no jou se pa sa ditou, yon moun gen dwa byen pòtan li atrape bakteri ki bay tibèkiloz la sou wout li pa mank de prekosyon. Kòman ou ka pwoteje tèt ou kont tibèkiloz la oubyen ou menm ki gen tibèkiloz la kòman ou kapab pwoteje yon lòt moun ki pa genyen l. Premye bagay pou fè lè n ap touse, pa touse. Konsa konsa. Swa w touse nan yon mouchwa oubyen ou touse nan koud men w, jan yo souvan di l. Konsa, w ap evite pwopaje BK a nan lè w la, lòt moun ki pa genyen l, w ap pwoteje lòt moun sa yo kont li menm. Lòt bagay nou ka fè ankò, lè ou menm w al lopital, yo di w ke ou genyen tibèkiloz la, yo ba w medikaman pou w pran, pinga ou krache atè. Pa krache atè paske lèw krache atè a BK a li menm li prezan nan krachew la lèw krache atè gen moun ki konn gen yon bagay tonbe atè a yo jis pran yo itilize l esak fèm souvan di nou fòk nou toujou lave tout sa nou pral pote nan bouch nou nap itilize medam yo tou pa pipi atè anpil fwa nou konn gen yon bezwen nou pipi atè kote wal pipi an te gen yon moun ki gen BK a nan krache li li te krache la ou menm pandan wal pipi atè a wap pipi epi BK a tou antre nan vulve la lè sa a nou vin pale de tuberculose vulvaire ou rete aprè kèk tan ou wè bouboun ou ap grate ou san rete bouboun ou kòmanse ap anfle ou pa konnen kisa k koz sa ebyen se BK a ki te atè a ki vin antre nan bouboun ou lè sa a ou vin gon tuberculose vulvaire konsa tou ou gen dwa pa pran BK a lè ou pipi atè a. Pousyè la gen lòt enfeksyon vajinal ou kapab pran esansyèl la se evite pipi atè. Ou menm ki fè tibèkiloz tou evite krache atè pou kapab pwoteje kominote w la. Ou menm ki gen yon moun lakay ou ki fè tibèkiloz, si w gen yon timoun de 0 a 5 an, timoun sa menm si w pa ta wè l ap touse, ou oblije mennen l lopital paske gen sa ki rele ka kontak pou yo ka fè trètman pou timoun nan. Pase timoun nan gen dwa pa emèt kèk sentom, li p ap touse, Li pa gen fyèv, li pa gen tout sentom tif, e li pa gen tout sentom tibèkiloz yo men ou oblije mennen l lopital paske li te gen kontak avèk moun ki gen l lan. E ou menm ki adilt ki deja gen yon sistèm ki pi nòmal ke timoun nan, si ou gen moun nan ki gen tibèkiloz lakay ou, ou pa oblije fè l jan moun yo te konn fè lontan, mete l an izolman, lè pou w ba l manje se nan yon chanm kay ou mete l pou kont li, ou oblije pran yon bwa pou pouse manje a ba li, ou pa gen Rapò avèl ou pa oblije fè sa. Si moun nan gen tibèkiloz li rete nan menm kay avèw ou ka jis evite bwè nan menm gode avèl pandan premye mwa trètman an, ou ka fèl itilize mesure de barrière yo lè lap touse poul pa touse poul kòmsi konsa konsa swa poul touse nan yon mouchwa oubyen poul touse nan koud li lap evite sa yo. Si w gen madanm ou tou sa pap anpeche ou kouche avèl ou fè sa w dwe fè pou li sèlman. Evite lè w ap touse pou pa touse nan vizaj li epi evite chanje beze paske ou ka pran l nan saliv moun nan. Aprè sa, si moun nan al lopital l ap pran trètman depi aprè yon mwa depi l byen pran medikaman l aprè yon mwa li pa ka transmèt BK a ankò. Kidonk si moun nan gen tibèkiloz ou ka toujou jere l pou yon ti tan ede l pou l pran medikaman yo depi yon mwa de mwa pase lè sa a li pa ka bay li ankò. Mwayen ki plis sur pou prevni an sa nou rele tubèkiloz la kèlkeswa lòt maladi leta ofri vaksen pou li se vaksinasyon. Ou pran vaksen an jan m toujou di nou vaksen an pa pral evite w genyen maladi an men l ap pwoteje w kont fòm grav maladi an. Se sa k fè depi timoun yo fèk fèt yo toujou di fòk nou ba yo vaksen. Premye vaksen yo ba yo a se BCG se li menm ki pwoteje timoun nan kont tibèkiloz. M konseye tout paran ki la. Depiw ansent ou fè timoun nan toujou panse fòk ou bali vaksen pou kapab pwoteje timoun nan se pa non se pa sèlman pou tibèkiloz men bal vaksen pou pwotejel kont tout lòt maladi. Tibèkiloz la se yon maladi ki danje anpil anpil anpil ou pa oblije fè neglijans avèl Ou menm ki gen yon moun ki genyen l, toujou ankouraje moun nan pou l pran medikaman l, pou l fè trètman e pou l pwoteje lòt moun ki nan antouraj li. Ou menm tou pou pwoteje tèt ou kont tibèkiloz, se toujou lave men w lè w te sòti ou rantre, si ou kapab itilize kach ne itilize l paske ou pa konnen ki moun k ap emèt BK nan lè w la, kidonk ou oblije pwoteje tèt ou. M espere ke videyo sa a li te. Bon pou ou ou te jwenn de choz ke ou pat konnen ladanl, m panse wap pataje video sa avèk anpil lòt moun ki ta renmen konnen anpil sou maladi sa ki rele tuberculose. M espere nap wè ou ankò semèn pwochèn pou yon lòt pi bèl video.